Se album Ayiti pral nan koup di mond e tout moun pral akonpanye Ayiti. Byen ke m wè entènèt la la jodi an e gen gwo demand. Yo di a pou yon nèg al nan match Ayiti l mande w 40 mil dola. Tande wi le pèp. Jodi a yon senp sitwayen ayisyen ki petèt ki genyen yon odyans, ki genyen e si nou vle fanatik. Li mande w 40 mil dola se pèp lan ki pou voye l ba li. Bon men m men m panse ke yon moun k ap reflechi, ki gen bòn refleksyon, ki respekte moun, menm an jwèt ou pa ka pale de sa. Gen de refleksyon ke m fè, se refleksyon pou m pale nan chanm lakay mwen a pitit mwen. Se bagay pou m pale nan chanm lakay mwen. E menm gen de refleksyon ke m fè m pa menm ka pale l avèk timoun mwen. Se de refleksyon pou m rete nan twalèt mwen pou m reflechi avè l. Alevwa pou m ta vin nan radyo pou m ta vini avè l. Donk, m pral fini avèk kesyon T-Vice lan. T-Vice, On mizik kankou an solo sou on album de T-vice mwen garanti nou li ka fè gwo dega. Men poul fè dega an solo fè fò te gentan on lòt mizik ki fè apèl avèk an solo. Donk se poum di nou ke an solo se on gwo mizik ke petèt ki pa twò twò gwo vrèman pwofite paske son an bon, pawòl yo bèl e mizik la aranjman mizikal byen fèt. Men pliske pa gon lòt mizik on lòt gwo bagay ki ralel. Ou gen dwa pa fin wè kòmsi feeling ke mizik lan bay e ou pral di mizik sa se yon mizik yon mega hit se dis and dat. Donk gen sa pou ke n konprann. Donk sa k ap evolye la nan moman an e mwen m ap di avèk anpil moun ki nan kominote ayisyèn nan fò nou pran yon rekil fò nou pran yon rekil fò nou pa pran fò nou pa gade ayisyen vrèman gade yo nan je jeneralman kominote ayisyèn nan avèk obeyisans yo pou nou gade yo kòm dè enbesil kòm dè moun ensanse Fò nou pa fè sa. Se pa paske nou menm, anpil nan nou ki pale de twa mo franse, nou panse ke nou entelijan, nou sanse pase tout moun, e pa vre. Nou jis gen fasilite di pawòl lan avèk pli de fasilite, oubyen pale l, pawòl la, avèk lang pawòl lan, men pa entelijan nou pi entelijan ke sa. Gon rekil pou n fè. Pa egzanp, m ap tande Johnson Napoleon ki moute o kreno epi britman li di w konsa ke n ap bezwen 25 milyon dola pou n achte Spirit Airlines. Men gon betiz ke yon moun tankou Johnson Napoleon pa ka vin fè pèp ayisyen egzijans sa a. E si si sa misye di an li gon kote on pa de on pa de on pa de biznis wi. Si misye vle pale biznis. Men gen de gen de mesaj lè w bezwen pale fò w reflechi l. Fò w reflechi l pou w pote pawòl lan. Piske pawòl lan li mal pale, kounye a tout moun mal resevwa l. Donk menm lè l ta gen kalite de bon bagay pa gen moun ki kab aprann. E mwen m ap di a Johnson Sainty e Johnson e Napòl yo fò pran w rekil sou pèp la brother. Ou pa ka pran pèp ayisyen pou ap sabote l nan eta sa a. Pa rapò paske ou gen de gouden mèt la. Mwen menm Johnson Napoleon se yon nèg ki toujou ap chache sansibilite, feblès, k ap chache k ap chache e e e e senpati. Ou pa ka ap viv konsa mèt la. Ou gen kòb deja, ou di ou gen kòb, ou gen kòb. Ou pa ka chache pou moun ap ba w, ap chache senpati moun, ap di m dè moun bagay sansib jisteman pou kache senpati moun. Ou gen de reflèks ou konn fè. ki konn bon men ou tèlman ou tèlman an konfyans wap di de bagay avèk twòp britalite yo vin pase mal men vye nèg pam ou te ye e m kapab di sa a yon moman byen detèmine m te gen de trè bon rapò avèk Johnson men Johnson tout moun konnen Johnson se yon e se yon jwè pèsonèl ke l ye se tèt li li jwe nan tout jwèt alò ti nèg ki pa sou anyen ki pa kanpe sou anyen. Lè nèg la wè l ap fwote Jhonson a kote Jhonson, Napoleon, nèg la gentan pran Jhonson tankou yon dye de latè. Li pran Jhonson tankou yon delivrans e de latè. Men, ofon, si nèg la te kanpe sou yon bit l ap gade l ap do a, Jhonson se se itilize l ap itilize l ap itilize m paske yon rezon pou yon lòt. Men kòm nèg la pa sou anyen, se sote l ap sote mach, lè l wè Jhonson l ap l ap l ap flate de Jhonson. Men nenpòt nèg ki fè efò nan vi l, nenpòt nèg k ap fè efò nan vi yo, ou pa ka pa pran Johnson kòk yon sovè de latè. E Dadou k ap pale, e se angajman m. A chak fwa w ap vini, w ap vini w ap montre pèp la w te gen yon pis nan kè w, e moun ki te mete pis mekè, se moun ki te fè w gen kè w manke kanpe. Manti! Pa fè sa! E a yon moman done, ou akize m nan sa. M pa janm reponn ou. Bon kontinye retire peace maker a kounya ou potel kounya se se se e lot ankò e e kòman misye rele ankò a e Morvan ki fè jodia peace lan sòti ou pral ou pral rebat li ankò frape l estomak nenpòt nèg ki konsekan nenpòt nèg kap fè e ki ka fè li pap nan bat lestomak Johnson nan e se Dadou ki dil ankò e mwen m bakòp sa m di. Ou pa kapab pote pèp lan on kesyon de valè konsa, de grand anvègi konsa, pou ap pale de li, pou vin jis pote l, w ap di moun yo ke pou chak moun bay 50 dola, pou kapab achte, pou achte spiritèlay, ou bezwen 25 mil dola. M garanti ou, gen de moun mal, trè mal pozisyone. bon ki petèt nayif tou ki gentan voye anpil 50 dola bay Johnson la pa etone m sa m di a non don't take me wrong Ayisyen tèlman gen anbisyon renmen bezwen fè biznis lè w jwenn yon nèg ki gen ora Johnson ki anonse nou pral achte Spirit Airline ke jodi a ki an difikilte biznis Ebyen nou pral achtel ou kapab pran pawòl yo tankou kankou se e Bondye k pale e anpil moun sa yo ki te deja gon 50 dola sou ki kapab voyel swa sou cash app swa sou zelle yo voyel ba li men kounya a ki tit ke w voye yon kòb konsa e kòman w pral achte spiritè la ki pou yon boutik kote ke bòs bòs Herman ap vann kote ke madam madam Jèmen ap vann oubyen Mita ap vann.

Son pèp ki renmen sa. Son pèp, son pèp malgre yo di yo gen konesans, yo gen lespri men son pèp nayif. Pèp ayisyen. Epi nèg isi tranble pou bagay yo pa fè twò souvan. Depi yo tande nèg la gen lajan, tout nèg se respè. Tout nèg gen tap tranble, sou wè nèg kap tranble, e, e, misye zanmi, misye zi, misye za, etèl, poukisa poutèt 2 gouden. Kounye a, menm yo menm ankò pral pran pawòl sa yo, pral pote l bay pèp lan pou yo sansibilize l pou yo fè 25 milyon dola a. Kòman m pral, kòman m pral voye senkan, san dola ba yon nèg, senkann dola ba yon nèg, m pral fè biznis avè w, m pa gen papye mwen siyen avè w, m pa konn tit biznis ou, m pa konn sa w pral, epi an oken sans. Men lè nou ta deside pou nou ta achte youn nan nan avyon Spirit ap vann yo, si konpayi an ap vann avyon, m pa kwè nou kapab achte l just like that paske yon senp sitwayen ta deside ebyen di nou ebyen l pral achte yon avyon, nou pral achte avyon pou Ayiti. A kèl tit? Ebyen nan tout mwayen Johnson gen mete yo disponib achte avyon prive w pou al fè kous sou Ayiti. Ou ka fè l konsa wi. Ou bezwen fè, ou bezwen fon, ou bezwen achte spiritèlay, mete, mete resous ou disponib a kòb ou gen ou fè sa. Ou pa ka vini zizon pèp konsa. Epi nayif, avèk nayifte anpil nan nou, epi se, se Johnson ki pale, epi Johnson ou gon pil bagay ke ou menm nan kominote ayisyèn nan ou ladann. Ou poko clean avek pèp lan pou mande pèp la excuse oubyen pou explikel, pa vin avek lot pwojè anko. Bon mwen menm m di w sa. Gen plizyè lot bagay deja ke anpil moun estime ke non wap site ladann ki pa de bon gou, ke yo pa wè a bon oeil, sispann pot tenten sa w bay pèp la. Kontinye fè konpayi jou w, malta w, lèt ou, byè w, jiraf w. Dadou jodia m voye pinga sa pou ou. Ou ranse twòp avèk yon seri moun paske ou pa janm gon moun ki ka kap kanpe paske ou gon bann nèg kap fè lòbi pou ou ki gen ki pot respè pou 2 gouden ba ou. Fò w aprann fè sa. Ou ap achte yon gwoup de nèg pou pote afè pa w jan w bezwen l. Pa fè sa. Twòp twòp e twòp e kamouflay. Blofè sa w blòf sa w fè w nou fini nan kominote sa. Aprè nou fin pran jil kapital, ou menm ou nan yon bann lòt aktivite toujou ki di, ki pa diferan de jil kapital, epi kounye a ou vin avèk pawòl pou ap pale m de pawòl spiritèlay ou bezwen se, epi m garanti w 5, 25 mil dola, 25 milyon dola a gen lè a prèske rive. Ayisyen ap voye kòb sot tout kote. Mwen m pa di moun pa voye kòb, m pa di moun bay kòb, men youn nan bagay m ap di nou, spiritèlay pa yon poul Spirit Airline se pa yon ji malta ke li yo ka antre nan yon boutik ou antre nenpòt kote kou achte konsa. Sa pa fèt konsa e pètinabman, pètinabman, Johnson konnen sa pa fèt konsa. Sa pa evolye konsa. Li konn sa trè byen. M te vle, mwen menm kòm yon sitwayen responsab nan kominote an, onèt e kredib, m te vle pwononse m sou sa. Paske la, jodi a, se pa yon grenn moun, se tout moun ki konsène de sa w pale. Ou pale de pèp ayisyen. Pèp ayisyen bon pèp. Lè w bezwen l, lè l pa bon, ou trete yo de bèt, ou trete yo jan ou vle, epi m garanti w, Mwen garanti w yo youn pa yo youn pa gen pwoblèm avèk sa. Nou pa ka fè l konsa mèt la. Nou pa ka fè l konsa. Ou pa ka ap itilize yon pèp konsa. Nou gon bann bagay malsen deja, afè kesyon papye AI k ap pale nan peyi an, nou just moute online nou fè papye nou k ap pale ki mal fèt deja, gon bakèt medam la ki diplome la jodi yo pa konn si anlè si aba, gon pakèt diplòm m te konn wè nan mi l ap make ANLP, NCNE, bagay, tout papye sa yo desann atè, ou pa yo pa ka kite yo konsa. Nou gen yon pakèt mœurs deja e ki disparèt e sou non w deja e pa fè nou plis ke sa e Johnson. M voye mesaj sa pou w dirèk. M ap mande avèk avèk ti mesye m yo koupe l bay li mwen. E Dadou k di l. M pa kache dèyè kamera pou m pale. Fò n klè sou sa. Nou konnen gon bann nèg k ap fè lòbi, ki gen senksan, sisan, uitsan, mil, twa mil dola nan men yo, yo, ki ba yo pwomosyon, ki ba yo pwomès, ko fè yo pwomès, k ap pale pou ou. Donk, mwen menm Dadou di yo sa, m, m kanpe dèyè sa m di an. M klè sou sa. Nou prale Kap Ayisyen pou nou gade sitiyasyon Kap Ayisyen. Mwen menm gon bagay m t ap preche. E m t ap pale l pou 13 milyon Ayisyen. M ta pale l pou 13 milyon abitan. Anyen m gon m gon travay sitwayènte, m gon travay ayisyen otantik ke mwen kanpe dèyè l. E mwen pale souvan de Kap Ayisyen. Paske Kap Ayisyen jodi an se andwa kote ke tout moun antre an premye si w pral an Ayiti. Donk, Kap Ayisyen gon vizibilite sou li. Kap Ayisyen jodi a mye reprezante sou map peyi Dayiti an. E gon jan fòk nou wè Kap Ayisyen. Menm jan Pòtoprens, malgre sitiyasyon jan Pòtoprens ap evolye, nan eta Pòtoprens se ki gen gang nèg ame pran. Men, Kap Ayisyen jodi an, se gran Bondye nan syèl lan ki fè Kap Ayisyen prèske pa, prèske yon Pòtoprens. Paske nèg yo fè tout tantativ, yo antre, e pa antre genstè pa antre nan peyi Dayiti non, men yo antre an katimini, yo antre an kachèt, e gen moun ki konnen ke gen blofè, gen anpil chèf gang kal kache Kap Ayisyen, ozanviwon de Kap Ayisyen. swa l kache Fò Libète, swa l kache Wanament, swa l kache Sen Rafayèl, swa l kache ozanviron, swa l kache Latibonit. Donk, ou pa lwen Kap-Ayisyen. Men, ide nèg yo, se pran Kap-Ayisyen. Men, jiskaprezan, toujou gen de sitwayen onèt e kredib ki de Kap-Ayisyen ki di nou pa p livre, nou pa p livre, ebyen, vil kristofyèn nan. Sèlman sa ap rete, se kèk moun ki poko aksepte ki pou di dakò wi. Ki poko janm dakò ki di ke nou pa ka livre vil Kristòf la konsa, nou pa ka fè l konsa. Non. Kab Ayisyen gen yon istwa ki ase long. Kab Ayisyen, komin kab Ayisyen, komin kab e e e kab Ayisyen an li trè mal. nou wè k ap jere pandan 20, 15, 10 dènye ane yo. Istwa yo klè, avèk yon sèl istwa, ke se yon majistra Kap Ayisyen, jodi a k ap pwodui fatra nan Kap Ayisyen. E se yon wont li ye, jodi a pou anpil nèg, timoun, ki fèt nan vil Kap Ayisyen, ki grandi o Kap Ayisyen, e ki fè tout sa yo gen pou fè jodi a, sa yo reprezante de Okap, epi Kap Ayisyen jodi a, pou komin nan, osi sal konsa. Jodi a se moman opòtun pou Kap Ayisyen te jwenn, te moutre ke Ayiti, gon Ayiti ki posib e gon pati ki kòmanse devlope e pati sa li kòmanse Kap Ayisyen. Nou gen, nou kapab resevwa moun o nivo de de laryopò, nou gon, nou gon vil ki ase pwòp. Nou gon nou gon nou gen yon yon lamè ki ase bèl ke moun ka pwofite bèl restoran touristikman donk Kap Ayisyen te kapab reprezante. Malerezman, nou gon pakèt sitwayen jodi an ki pase nan tèt komin nan e ki salade komin nan. Se se se se kòmsi m kapab di se yon kote w fin pentire, Kap Ayisyen fin fèt, epi pwòp pwòp pitit kote w pentire an Pran menn li pase atè epi li sal mu an. Se ti moun kap ayisyen. E pa de moun ki soti nan nan lot zon nan lot vil de provens jan kwadèboukè vin ye la vin gensterize la jodi a. On bann nèg ki soti nan lot komin soti nan lot zon vin salade kwadèboukè non. Kap ayisyen se ti moun kap ayisyen. ki vini jodia majistra kapay son nèg on pran le ka de de madam ivroz madam ivroz se timoun yo dim selon enfòmasyon m gen ki grandi kapayisyen ki lekòl kapayisyen ki te konnen kòman kapayisyen te bèl wi e se li menm ki pase on pil tan e e pase dizan avèk menm patrik sa ki kansè a majistra patrik ki pase sou plizyè katèl e ki kenbe ki kenbe komin nan tankou byen paran l e ki salade vil lan. Jodi a nou pral jwenn jèn ti dam sa a ke yo rele Angeline Angeline Belle Angeline Belle echwe se Patrick ki echwe Angeline Belle wi alò nou panse ke Patrick Belle e e Patrick tap menm jan Yves Rose pa pa arive reyisi an li ta pral kite Angeline Belle An Angeline Angeline Belle reyisi jamè nou pa entèlijan Angeline Belle pa ka dim pou l pran tèt katèl pou l pran tèt katèl lan avèk Patrick bò kote l sinon. Olye pou pou Anjibel te pranl e poul te di ke de preferans onn kite Yves Rose mwen menm ap rete kòm on konseye o mwen ma gade kisak ka fèt paske petèt manvi fon bagay pou Cap Haïtien paske Anjibel se timoun ki grandi Cap Haïtien ki alò ki fèt e grandi Cap Haïtien ki pral kite Cap Haïtien pou vin viv Etazini ebyen li pral jwenn demand sou enfliyans paran ni li pral retounen an Ayiti poul vin majistra Kwadèboukè donk li responsab. paske l pa yon timoun byen ke nou aprann ke Angy Bel se se manman n ki toujou t ap ba l lòd a papa l ki pou di l kòman pou l fè vi l lan epi vi l lan toujou rete nan salte l men yo pa entelijan gon avanse ke nou pa ka fè avèk yon ansanm de moun lè l bò kote w fòk ou deplase de moun lan e fò oubyen ou fè moun lan deplase kote w e nan kesyon politik pa gen kesyon santiman politik biznis pa gen santiman e anpil nan nou. echwe e sibi de sa. Nan kesyon lè n ap fè politik, nan kesyon lè n ap fè biznis, nou fè l avèk santiman. Nou pa ka fè de bagay sa avèk santiman. Sèl lè w ap fè lanmou, lè w nan renmen, ou fè renmen avèk santiman. Oubyen lè w legliz, legliz gen santiman, gen renmen. Gen renmen nan sa. Donk, nan moun k ap fè politik, nan moun ki vle dirije, jodi an ou pa kapab pou vin nan tèt komin nan epi pou kite Patrick bò kote w. Patrick fè vi l ap fè salte nan vil sa a, fè yon pakèt move stati nan vil lan, mete, plase lenpòt bagay tèt anba, se yon nèg ki pa gen sans. Èske Patrick te lekòl Kapayisyen? Janm wè nèg Kapayisyen entelijan. Patrick se wont wi pou Kapayisyen. E jodi an m pral di nou. Aprè l fin pèdi pòs sa, e sa pa pran n semèn ou de semèn, l ap pran avyon pou l al Miami. Paske preparasyon yo gentan fèt aletranje. Kay yo gentan achte aletranje. Pitit yo gentan kite peyi an. Madanm yo pa nan peyi an. E si dan le ka kontrè, madanm, pitit yo te nan peyi an, jodi an, y ap prepare yo pou yo kite peyi an. E se Dadou ki di nou, nan rele la, nan rele m la a. Epi nap dim ke sam di an eske se manti. Spike nèg sa yo kisa yo ye? Se 2 nèg ki sote yon mach e nan sote eskalye yo gen 2 pòs ke yo jwenn. Men jan gwo bann nèg la kap gaspiye tan yo la. Yo gon bann bagay nèg yo pa soufri pou li. Alò vin dirije yon komin, vin mete Patrick ki pat al nan eleksyon. ki vin nan tèt komin, oubyen oubyen ki vin jwenn yon yon pozisyon pa rapò avèk yon lòt moun. Alò ou panse misye konn kòman pou l ta vin dirije l, pou l ta sove lonè? Ki lonè l pral sove la? Ebyen Patrick echwe premyè dam nan, e Yvoz, ebyen li vin echwe lòt dezyèm jèn dam nan ke yo rele Anjil Anjil Bèl, Angeline Bèl. E sa pase Kap Ayisyen. Donk mwen menm e e selon e menm enfòmasyon yo, E yo ta di m ke ta genyen ansyen majistra Kap Ayisyen an, misye te konn kenbe, e ki te konn fè vil Kap Ayisyen bèl on epòk, e malgre tout diferans ke anpil moun te gen avèk e Senkwa, men e misye gen dè nòt ki di ke dizan, ventan de sela, misye se yonn nan moun ki te kite vil Kap Ayisyen trè bèl. Donk petèt sa se te, sa se yon bon kou. yon kou ki sove, si nou vle, ki ka sove vil lan, si sen kwa, petèt li te gen nan pa t gen tan fè richès li, li pa t gen tan fè, li pa t gen tan jere e sante ekonomik li, gen nan l gen nan retounen la se sante ekonomik, piske se yon komin ki rich. Lè w gen komin Kap Ayisyen nan men w, ou gen rich, ou gen, ou gen, ou gen ase de richès ke w ap dirije ke w pa t fè, ou vin jwenn pou jere. Donk, dèfwa nèg la vini se richès lan l wè, li pa wè travay lan, li pa wè rezilta a. Donk, m pa konnen, a tout dout ke nou kapab genyen, men Senkwa, selon menm enfòmasyon yo, pase misye pa t movè nan tèt komin Kap-Ayisyen. E yo retounen avèk Senkwa nan tèt komin lan, e posibilite ke l ka vini avèk toujou ak santiman pou l refè, rekonstwi, Reprezante reprezantasyon vil lan, ke vil lan kapab mye ke jan li t nan eta li ye la, paske jodi a nan nan aprè Pòtoprens se Kap Ayisyen ki pi sal. Pòtoprens an premye an pozisyon, komin Pòtoprens, an dezyèm pozisyon se Kap Ayisyen. Kote ke nou gon bann istwa, nou gon pakèt bèl e e e e sit istorik nan nan nan nan nan nan nan. Nan komin nan, men se komin ki pi sal Kap Ayisyen. M pa konn kòman anpil moun ap resevwa e pawòl lan, piske m konnen li ka fè mal avèk moun ki pwòp. Alò pa pwòp yo pap fè yo, pa gen anyen lap fè yo. Men nou pa ka pa sèlman e pwòpte vil lan, bon si bon si vil lan pa pwòp, se se sèten ke pa gen anyen ankò ke nou kapab kenbe an konsekans. M pran angajman sa se paske anpil moun ka konprann ke m pran yon angajman peyi. M pran yon angajman peyi. M pa pran angajman de yon senp sitwayen. E m son responsabilite. On show de kalib de dire sa ke nou genyen, jodi an fòk ke nou aksepte tou nou fè de sakrifis anndan show sa a. Gen de kado nou pa ka fè l. Si l bon fò nou ka pale l, si l pa bon tou fò nou ka pale l isit lan. Si nou bezwen peyi chanje. Si nou bezwen fon bagay demen pou Ayiti, mwen m toujou t panse ke e otomatik non nou ekate nou de vagabon bandi e moun sal yo, moun ki pa vle gen anyen pa pwòp yo, ebyen nou kapab nou ka fon Ayiti ki pwòp. Pase m pral di nou, m pral di nou bagay ki enteresan. Jodia gwoup blofè yo, y ap prepare yo la pou yo retounen e pou yo retounen fò w kenbe nou nan salte a. Fò yo ken, fò yo re, pou yo rejwenn nou, fò yo kenbe nou toujou nan malpwoprete, nan sa ke nou ye la jodi an. Paske otomatikman ou gen tout feblès sa yo, ou pap gen chwa pou aksepte yo ankò. Pou nou pa retounen nan menm moun ki fè nou mal nan 25 dènyè ane yo, fòk omwen nou gon baz de preparasyon. E fòk pawòl lan pale avèk de moun ki pa ganyen ke li bezwen an retou. M pa bezwen anyen an retou, m dadou deja. Mwen dadou deja. M pa ganyen m bezwen an retou. M pa nèg k ap chache djòb. Yo dja wè gen yon seri de nèg k ap pale, m pa pale de yo. Gen yon seri de nèg k ap ranse, m pa ranse avè yo. Kou yo mete yon, yo pran madanm yo, yo pran mennaj yo, yo mete yo nan djòb, ou wè nèg yo ka pale anyen ankò? Kou yo rele yo la yo jodi a yo ba w yo mete yo nan konsila yo pran yo la yo yon sanwont rele yo la lage yon kòb peyi a nan men yo tout nèg poze m pap chache richès peyi a gen anpil nèg ki rich jodi a nan fè de emisyon e politik ebyen sosyo politik se jisteman pou yo kapab fè richès yo e se yon mwayen yon mwayen ki trè rapid wi. Otomatik nèg la pran dezangajman nan yon cho sosyo politik. Li gen de pawòl l ap di, l ap pale, li moutre w ke l ap atake pati sa. 1, 2, 3, 4. Sa pi rapid ke nèg ki te gen yon bank, yon bank bòlèt oubyen nèg la te gen yon kote l t ap vann dwòg wi. Jodi a nan peyi Dayiti, nèg k ap pale peyi, k ap moutre y ap pran angajman nan do majistra, nan do depite, ansyen kowonpi yo, prezidan, senatè kowonpi yo. Jou yo nèg yo pran angajman, yon li parèt la yap pale la, yap chache pawòl, mo kil fo, yap pale pawòl la tèl kèl, m garanti m de demen maten nèg sa kay li chanje, menm menm ran sosyal li chanje, machin li chanje, kay li chanje, rad li chanje, manje l vin yon lòt jan wi. Olye jodi a pou nèg ap pran ris pou wap pou wap voye machandiz vin Miami wap riske nèg la annik fon ti radyo 1 2 3 li mete odasli deyò 1 2 3 la nan pale peyi se kouche dòmi li ye men nou pa nou pa alèz gen anpil nan nou jodi a nou pa alèz e se kowonpi nan radyo ki met Ayiti nan eta sa 75 pousan nan sa ki pase Ayiti jodi an. On pakèt kowonpi ki sou moun, on pakèt san vègòj ki sou moun toujou, se nèg nan radyo ki gen ora ki koz ke Ayiti nan eta sa. Si pawòl la te konn pale, ou pa wè jodi a tout nèg ap gonfle dòmi? Ou wè tout nèg la jodi a, tout se jounalis yo, tout ap dòmi, pa gen nèg kap pale anyen? Paske tout nèg gen ti afè yo kap vin jwenn yo, Donk pawòl peyi an se pou pwoblèm peyi an rete pwoblèm peyi an. Pwoblèm peyi dayiti tout nèg wè k ap pale pandan nèg la pako abò otomatik nèg la moute abò epi nèg la li pa yon pwoblèm ayiti ankò s on pwoblèm s on lòt bagay ki egziste se sa ayiti gen 75 paske depi pawòl la pa pale li rete la li otomatikman vin legal. Paske Ayisyen jeneralman, nou pa gen achiv, s on pèp ki bliye rapid, donk bagay yo pase vit. E gad w a, tout e, e, tout kanaval dire twa mwa. Twa jou, twa mwa? Twa jou, twa jou. Kanaval dire twa mwa. Bon, Dadou, m p ap chache, m p ap chache yon pakèt bagay m pa bezwen yo. Deja pwoblèm Ayiti an, kote nou ye n ap jere l. Nou pa chèche, nou pap chache pouvwa, nou pap chache akwentans, gon bann bagay nou pa bezwen men gen bagay nap pale l isi a. Sa nou pale yo gen dwa piti men yonn nan sa nou, 2 pwen ke nou touche nou konnen lap rive kote pou l rive. A rigè pou ke nou pale l nap pale l. E se travay pa nou, se yon travay 13 milyon abitan jiskaske yo ba nou non blan nòmal piske m panse ke nou ase peple, nou gen vin gen plis ayisyen, gen anpil nan nou k mouri tou. Gen anpil nan vòlè yo k mouri, gen anpil nan blofè yo ki mouri, donk li bagay la li moute desann. Antouka, sa ki enpòtan se ke fòk nou sòti tèt nou kote nou ye. Jan m te di l deja talè a, blofè yo ap aranje yo anba anba e y ap chache jwenn yon pakèt moun ki gen ti feblès e ki gen ora, se sa y ap fè la jodi a. Y ap reyini tout moun. pou yo mete yo chita nan menm vaz lè yo menm yo anonse yo pou yo anonse yo epi pou tout moun wè yo on lòt jan pawòl la pale on lòt jan e map di oken nèg oken blofè ansyen an oken ansyen kowonpi pa rele m nan tenten non m tou di nou sa m klè èske dadou pa konprann pa bezwen lajan èske dadou pa konprann lajan èske dadou pa wè lajan pa ta renmen gen lajan pa rele m nan bagay kowonpi non. Pa menm eseye menm an jwèt menm pou plezi pa rele nan sa e m klè avè m voye mesaj sa dirèk pou nou paske m konnen ke nap aranje nou ebyen pou nou wè dadou m tou di nou sa m pa jwe kole sere avèk nèg nan nivo sa entegrite m panse se li ki pi enpòtan yon nèg kapab ale jodi an mwen menm vle ale avèk entegrite m e map batay pou sa. Map batay pou sa pou jis mayi mu e sa fè m pa asosye m a blofè a vagabon vagabond. M klè sou sa. Map di avèk zanmi diyo sa yo e ki ap achte pwodwi mayo diyo sa yo se pa konpliman anpil moun kap eseye kap ekri sèlman e Dadou se sa l ye se sa l bay e pa konpliman. Odè on mayo. Paske lè w ekri, sètènman nou wè, nou gade, moun ki konplimante dis and dat, men kanmenm ou gon sipò w ap pote achte yon mayo. Donk sipò a li vini tout jan. Mwen, mwen ofri w machandiz sa, w ap sipòte m, w achte l. Sa e sipò li. Sipò a pa sèlman vin dadou m te ba w views, bay. Mwen m se sèl nèg k ap fè show, m pa fè show pou views. Fò m klè avè nou sou sans sa. M pa bezwen awogan, m pa bezwen ap ap ap monte kòlèt nan, m pa fè show pou views. Nou wè l deja, gen de bagay m pa menm okipe de yo, m pa chache tout bagay sa. Li enpòtan ke nou la, nou la. Men, sipò pa vini sèlman nan blabla, nan pale anpil. Yon nèg ki vin la k ap joure m pa sipòte w ap sipòte m. Ou vin denigre m, ou vin deranje travay m. Yon nèg ki vin la tou ap bon m love lan tou, men apa de love lan tou fò w sipò sipòte travay lan e nan tout jan w ka sipòte l. Sa enpòtan fò n fè l. Li pa gen mandyan ladan l. M pa vin di nou m pral fè konpayi, m pa di nou m pral achte avyon, m pa vin mande nou kòb pou m al nan match. Mwen di nou sipòte show a. M pa gen mwayen pou m mande kòb m al nan match, m pa gen mwayen pou m mande kòb m al achte avyon. E 25 milyon dola pa ka achte menm yon avyon Spirit Airline. Pa kite okenn blofè Ki sòti kote yo sòti, mal, mal, mal, mal entansyone, pral di nou ke yo pral achte, yo pral achte konpayi, yo pral beat. Ki kote? Nèg yo pa gen, nèg yo pa gen tout, nèg yo pa gen tout kann sa yo nan bourèt yo, e pa vre? Yon pakèt blofè ki jwenn yon tèren vid, fò pa m di ke gon, gen anpil Ayisyen blofè nou, e vre? Jodi a la gon tèren an vid, gon karans depi dizan. kote ke sosyete ayisyèn nan, kominote ayisyèn nan nou pa reyini nou divize, donk gon chan lib. E sa fè gen anpil ti blofè yo la a ki pran chan lib sa a yo fè sa yo vle, di sa yo vle. Resamman m ap gade ti animatè ti bouk nwa a ki pran non deran. Paske jèn chan lib, misye gon bagay li pa redi pou li. Gen pakèt animatè radyo, sa yo redi, sa yon Ecène Morne, e Grandi Khan, dè nèg tankou Even Jean, Leroy Woodnav, e Alix Michel, e yon pakèt, yon pakèt animatè sa ki pase. E BJ, ki pase mizè, pou yo te vin enpoze yon non. Nan moman difisil, nèg yo fè non yo pezibleman, yon nèg tankou BS, m ap pale yon animatè ki enpozan. Jodi a gen nèg ki jwenn chan lib, yo di ke yo te animatè radyo vin ap vin pran pòz, ap vin ap enpoze tèt yo, men gen anpil nèg ou konnen yo pa t animatè vre. Se yon pakèt nèg ki t ap gazouye an Ayiti, jodi a nèg yo rekonè, konprann se yon mwayen tou ke w kapab gen yon enkòm, paske kesyon enkòm, fè lajan. Gen tout mwayen ke tout moun ka gen yon bon enkom wi. Men nou telman enbe, nou telman gen anpil nan nou ki ale nan enbesilite nou, nou pran bagay la si nou pa yon doktè, nou pa avoka, nou pa dis, nou pa, nou pa yon enjenyè donk gen yon tit ke nou pa genyen, nou pat prè pou nou te fè afontman sa. Sa koz ke tout nèg pote vide jodi an nan nan afonte kesyon entènèt lan. Son lot mwayen ke yon nèg ka gen yon enkom. Ou pa bezwen yon doktè foseman pou ka gen yon bon enkom. Ou ka yon bon babè ou gen yon bon enkom. Ou kapab e jodi a nèg la jodi a kap koupe lage kap pran tout sa di yo sa la. Nèg a gon kòm anraje. Se sa fè tout nèg kounye a jodi a nan bese triye. Ou wè tout nèg sa animatè se yo menm se yo menm se yo se pitit Nemou Jean Baptiste. Yo se yo se pitit konpa dirèk. Se yo ka pale de la mizik ayisyèn. E sa koz mwen menm vin yon eleman fawouch pou yo. Yo di sap mete dadou la. Yo banm tout non pote. Men kòm m son nèg ki gen grenn, m kanpe devan avèk grenn, mwen di nou sa. Mwen m gen, grenn ke m gen an se grenn li ye, grenn gason. E m ap di nou sa, m sonnen l nan figi nou. Fò, fò nou respekte moun. Ayisyen gen yon respè nou pa gen pou moun. Mwen m di nou sa avèk grenn m kanpe devan nou. Nan chan lib ke nèg yo jwenn nan, ou wè ti lòt la pran yon lòt bagay la, l moute sou entènèt lan, li pa defini lè choz, li pran yon trak, li di w konsa, wi yo pral touye madanm ni, yo pral touye pitit li. E sa k pi nève m nan bagay Ti Bouk Nwa a, nan li fè figi l fè tè prèt tè mayi, y ap touye madanm ni y ap touye pitit nan denmen maten l ap griyen dan l, l ap di w konsa ok wi, radyo l sonnen pi byen. Ou wè nèg yo e blofè? Tande byen! E sa, wè dosye sa a, jiskaske mwen wè li defini avèk yon rezilta devan lajistis, isi an se yon peyi de lwa ke l ye, m ap kite bagay sa a. M pa pran dosye, m pa benyen dosye pou pou iks ou igrèg. Dayè m pa nan kan okenn moun. M klè sou sa. M pa nan kan oken moun, de dwat ou de goch. Men m ap ensiste pou m montre nou klè, nan twa, si mwa, èske ap gen yon rezilta ki sòti sou dosye sa a. Fò nou sispann pran lagwostèt pou n ap pale tenten, jis nou bezwen denigre oubyen disparèt yon moun, nou pran nenpòt bagay nou mete l kòm chaj nan do l. Mwen menm, m pase de sa, m konprann li e mwen simonte l. Nou mete nenpòt bagay nan do moun, nou defini, nou pa gen, nou pa gen, nou pa gen yon mwayen ke nou pran pou nou di ke, e, ebyen monchè, m ap fè entèl vin yon bagay. Men nou tout gen plan pou nou kapab detwi, nou gen plan detwinman, kote pou nou detwi moun. Men nou pa gen plan pou nou konstwi. Mwen menm Dadou Dieusa, mwen batay e m konstwi Dadou Dieusa. M pa jwenn anyen fèt m'en li vin met pye m atè. E sa fè ti blofè sa yo, yo pran tout bagay rapid, avèk fasilite, paske yo jwenn yon bann bagay tou fèt e annik jwenn avèk fasilite. M pa gen anyen nan vi m ke mwen menm mwen fè, se pa mwen k konstwi l. Dè bagay ki ka koute yon nèg 20 dola, mwen menm li koute m 50 dola. Li koute m plis ke sa. Mwen konstwi zanmi m. Zanmi ke m genyen se zanmi ke m konstwi. Chemiz mwen se achte m achte l. Pantalon m se achte m achte l. Mwen konstwi pitit mwen e fè m fè pitit mwen. M pa jis fè pitit pitit nan. Pitit mwen se konstwi m konstwi sa. E sa fè gen de fanm fò w limite yo. Pase bagay fanm nan l gen anpil malè ladan l. Gen la pil ladan wap wè yo la kap mache la ki gen bèl wap wè bay epi ou pran nan ou pran nan mera. Donk bay sa son mouvman pou konstwi. E ti blofè yo vini la a, yo jwenn tout bagay fasil pou yo, yo ba yo kay pou yo dòmi, yo ba yo kote pou yo fè afè yo epi yo pran yo pran yo fèl fè chan lib. Yo di nenpòt bagay sou moun, yo pale de moun nenpòt jan paske gon bagay yo pat batay pou li yo pa goumen pou li. Sa ke si yon nèg panse ke pou detwi Dadou sa a, epi w ap jwenn w ap jwenn Dadou kanpe devan w. Klè sou sa. Donk mwen menm batay sa a, nèg yo se blofè yo ye, e pou nèg yo m pwouve ke sa yo te di an men ki verite l genyen. Jodi a w pa ka di y ap manje madanm ou a pitit ou, demen maten w ap w ap fè polemik, radyo sonnen pi byen. Ou s on mantè. O mwen pa sansibilite ou te dwe moutre m ke ou te nan ou te ou te ou te nan plis sansibilite pou 3 jou a 4 jou kote ke yo yo di m yo pral tiye madanm mwen avèk pitit mwen m ka konte bay madanm nan li pa enpòtan pou nou pase madanm nou pa vle di anyen pou nou men timoun yo mete ladan l ou ta dwe bay tèt ou sansibilite nan demen maten pa polemik radyo pi sonnen l tap dwe donk ou moutre m ou nan blòf. Depi la m gentan di ah ti mesye yo nan manti. M te gentan di yo nan manti deja. Nèg yo nan manti. Fòk nou pwouve la jistis pran dosye a, montre m ke la jistis fon wout avèl. M klè de sa. Batay sa se pa yon batay kap kanpe. Yo yo yo yo gen yon bann moun ki bò kote yo, madan Toba bò kote yo, ansyen blofè sa a. Li menm son fanm yon blofè li ye li pran pòz li konprann e defini tout bagay li konn tout moun son fanm ki sou moun anpil a tout maril mesye Toba ki ki se maril se madanm ni e madanm nan k mari a donk kounya la 2 moun lèd sa yo met tèt ansanm epi yo pran ti yo pran lòt la yo kokobel yo kokokobe yo kokobel wi madan Toba son sou moun Lè madan Toba li menm pran ti ti animatè radyo a ki pa konprann anyen nan anyen, li pran li pran isit la tankou se nan vil Pòdepè li ye. Bon menm lè w ta Pòdepè, ou pa ta ka gen yon konpòtman konsa. Menm lè w te Basen Ble, Ti Boukan, ou pa ka konsa. Paske jodi a gen yon devlòpman, dwa de lòm respekte, respè pou moun respekte. Menm si w te Ti Boukan, Basen Ble, ou pa ka konsa. M pa bezwen tou site vil Chansòl, Chansòl ki yonn nan grand vil nan Kap Ayisyen, nan Pòdepè. Epi li ret tande madan Toba k ap ranse nan figi moun, k ap mache nan lopital ranse ki p ap regle anyen, ki pa bezwen travay. Epi kounye a l kite, kounye a li pran lòt lan, li mete l nan yon vye bagay, ti bouk nwa a menm panse se Senyè li men bagay la. Li deja fè 53 minit aprè aprè 3 zè m di nou sa nou gen cho se nou k gen cho isi e nou k gen cho se pa yo. E dènyè e rankont ke m te gen avèk Magdy m di msye ke gen travay fòk li fè l se e pèsonèlman a li e m swete ke Magdy msye petèt ka pran nòt e paske mwen menm e M pa fòseman lè m di w bagay sa m di la se evanjil e men m konprann on bagay nan milye a e sa m konprann nan m ap di w li paske e si nou bezwen fè avansman men gen di travay ke w fè l sou ou pèsonèlman fòk ou angaje w bokou plis si ou ta vle e jodi an karyè w ale pi lwen. Donk tout sa yo enpòtan, w ap gen moun ki dakò men fò aksepte ke moun pa dakò. E mwen m pa janm pran pozisyon popilè, pozisyon paske m konn tout moun pral dakò avè l, m pran pozisyon ki kòrèk la. Il suffit ke pozisyon ke m pran an li kòrèk, mwen e la m kanpe. M ayen kesyon paske m bezwen tout moun ap bat bravo, m bezwen fè vyouz, m pap chè, e pa vyouz ke l ye. M pran pozisyon ki ka sèvi sosyete a. M pran pozisyon, mwen di bagay. ke mwen konnen ki kapab itil avèk la jenès, avèk la kominote ayisyèn. E se sa, e se la m kanpe. E mwen menm sa se lign de travay nou, e se sa, se la nan miwa sa ke n ap gade. E se la ke nou kanpe. E se la ke n ap avanse. Donk pa gen kesyon Dadou pa ka fè moun sou entènèt, moun sou entènèt pa gade Dadou, a ben yo pa bezwen gade Bogason. Yo pa bezwen tande bèl pawòl, yo pa bezwen distraksyon oubyen sa y ap chèche sou entènèt la. Gen moun ki ap fristre nou, yon pakèt nèg lèd ki pran, ki pran mal le plaisir epi ap fristre nou sou entènèt la. Nèg yo lèd, yo fè nou pè. Dezyèmman, pawòl yo fè nou kouri. Enben, enben kounye a la ki sa? Sa n ap fè a se yon djòb de distraksyon ke l ye. Nou pote, lè yon nèg ap pale y ap di w Dadou se, Dadou se komedyen. Bon, it's ok. Travay pa nou an li menm se li nou fè. Nou pa vin la pou nou, se pou nou pote plezi fè kè moun kontan. Alò moun kap gade nou enbesil, enbesil. A midi inè, inè pou katre yo panse se, se, se, se, se zanmim, fanmim sèlman m gade m vin gon bann fanmi. Donk map mande nou pou nou toujou sipòte diyo sa sou www. Dadou DYS pwen kòm pou n achte youn. yonn nan pwodwi diyo sa yo. E de jou an jou ke nap update si nou vle de website la pou nou kapab pèmèt nou pote plis pwodwi sou li pou ou menm pou kapab achte l. E demen pral vandredi, se pral vandredi kanpe, vandredi live avèk e Dadou diyo sa, pa gen manti nan sa. E pare nou konpa pral tonbe e Dadou diyo sa pral fè chèlbè. E de jou an jou Dadou diyo sa sexy, sexy. e li l bay. Ou pa ka granmoun pou w ap pran gwosè an menm tan. Granmoun lè w granmoun fò w jere, ou fit bagay la w bèy, bagay flannè. Lè w flannè w flannè nèt. Depi w flannè w flannè nèt, ou pa flannè nan granmoun. Ou pa pandan w granmoun ou flannè. Ou wè pandan w ap grandi w ap mete bagay nan. Ou flannè w flannè depi alabaz. Depi alabaz o debi donk ou te byen kòmanse ou byen grandi.